Depi kilè pwotestè yo te konn renmen al nan match konsa? Ou kwè yo te di foutbòl se afè dyab? Depi kilè yo te renmen al nan match konsa? Piske moun sa yo di yo pap adore anyen ki pa sot nan plan men Bondye dirèkteman. Ou kwè yo te di Facebook se bagay dyab? M te nan yon legliz mwen menm pastè Julio Exavier te di l. Depi kilè? Jodia m wè yo sou entènèt se la yo fè legliz yo fè tout bagay yap ramase lajan m pa gen pwoblèm men map di tanpri souple pwotestan yo siw pa vle mete mayo a sou ou achte l fon moun kado l si nap achte l oubyen al do tounen si yap resevwa w m pa wè se nou menm ki konn ap vote m pa wè se nou menm ki konn ap manifeste m pa wè se nou menm ki konn ap fè anyen paske nou pito ap priye tout jounen. Fon ti fèmen bouch nou. Sispann chofe entènèt la pou nap kraze yon tradisyon. Sispann chofe entènèt la pou ke sa ki fè nou sa nou ye a, enèji sa yo kouri kite nou. Paske isiba tout è mistè e senbòl. Jodi an, e pa paske ou rele anperè dè anperè Jan Senga Baka pou pa respekte sa ou leve jwenn. E pa paske w se yon gwo gran enspektè jeneral pou w pa respekte sa w leve jwenn. Ou ka bloke isiba toutè mistè e senbòl. Jodi an. Gen anpil moun ki fè erè sa a. Yo panse nan yo menm. Depi gon wout ki ouvri pou yo, tout bagay pral vini menm jan an. E ke pa gon men envizib kap gide yo. Kite m di nou. Nou tout ki isiba, gen yon men envizib kap gide w. E se yon men envizib ki gide ekip nasyonal la, lè Grenadye ki fè yo kalifye. Paske ou santi lè nèg ap jwe, la maturite pou yo. E menm jan yon ekip kap jwe, match la frape nan ba transvèsal. Lap frape sou poto. Alò, balon an. Jodi an, tout sa wap fè, gen yon men envizib kap gide w. Pa kouri dèyè men envizib sa. M konnen dirijan nou yo pa gen dimansyon. Dirijan nou yo se yo pa aji avèk lespri. Pawòl la di il faut que l'esprit domine la matière. M konnen dirijan nou yo pa gen dimansyon. M konnen ke nou vrèman santi nou relijye. M konnen nou tèlman kretyen. Nou krache sou memwa nou kòm pèp. Nou tèlman kretyen, senbòl nou yo pa enpòtan pou nou. Nou tèlman kretyen, nou pap ansanse drapo nou yo. Nou tèlman kretyen, si se nou menm Ayisyen ki te gen senbòl èg wayal la, nou pa t ap ba l enpòtans. Jodi an, m pa gen pwoblèm. Men veve a li fè pati de sa nou ye tanpri tanpri men envizib kap gide nou an ann pa kouri dèyèl rann tèt nou yon sèvis m konn dirijan nou yo pa spirituel m konn dirijan nou yo yo plis renmen swiv entènèt Se premyè fwa m wè yon federasyon tout jounen lap fè pòs. Genlè yap chache grenn views pou yo fè kòb tou sou paj la. Ou plis wè se ekri yap ekri menm si se pa moun ki dwe ekri avèw ke yo gen yon moun pou sa. Men kitem di nou moman an rive li bonè toujou pou nou ta fè yon konferans nasyonal otou de deba sa. Pou n te fè yon deba jenero. Pou n te fè yon konferans nasyonal. Yon deba jeneral. Paske yo pa spirityèl. Yo pa konprann dimansyon. Paske si yo te gen dimansyon. Gen bagay yo pa. Lè dirijan ap aji ou pa mande pèp. E pa rezo sosyo ki enflyanse ou. Si e te rezo sosyo ki enflyanse prezidan Donald Trump. Pa tap genyen tout sa w genyen kont imigran jodi an.